E bonjou tout moun, li fè 10 è 32, mwen te deja di nou ke m ap prale live pou m esplike ki sa k rit, mwen nan lari men kan menm, mwen kenbe mò m, li 10 è 33 ou byen 10 è 32, nou branche sou Kay Depi Sene, avèk Iti Brison.

Alon, m poko konn sak pral pase nan zòn mwen ye a la. Avyon ap pase gou ayou ki tou pre mwen men kanmen m swete nou tande bòt ma pou ti jan tre sòk sent a sa m ap fè a ou wens gen se gen moun ki te reponn kesyon an mèsi anpil pou tout moun ki reponn kesyon an sou kote mwen bò tèt mwen gon siy ki di ke pou nou subscribe nan nan youtube chanèl mwen paske m ta renmen lè m pral live konsa kote sa ou ti jan bare figi m. Ah, mwen gen solèy nan nan devan mwen, m pa menm ka met lunèt mwen menm. Alò ti siy sa se pou ke n ale nan YouTube channel mwen pou nou subscribe. Paske si m gen petèt 7000 moun nan Facebook, m ta renmen gon 1000 konsa m ap ka pab fè show a an konsè sou Facebook an konsè avèk sou YouTube as well. So.

mansyone aspè aksan nan definisyon li. E san m pa pèdi tan, m ap di yon rit se tankou yon lang. E yon lang gen aksan li, e gen òtograf li, eksetera. Pa egzanp. Nan kreyòl la nou gen, se aksan fò nou gen, nou pa egzanp nou pa gen aksan egi. E nan German nan gen umlaut, gen tilde nan espanyòl etc. So nou gen aksan espesifik nan yon lang. Men nan mizik Pa egzanp, se ki bò aksan an plase sou nòt. Pa egzanp, mizik nou an vizavi mereng nou ou byen konpa, konpa soti nan mereng nan. Defwa m ap itilize yo pa defo, si m ka eksprime m konsa. Entèchenj de ekspresyon yo. Si w gade nan mizik nou, pa egzanp nan mereng nou, ke konpa a soti. Pa egzanp, m ap itilize konpa anpil.

E nan senkopasyon an, se spesyalman nan mereng nou, w ap wè aksan an plase, nòt kout yo plase an 2 e 4 yèm pozisyon. Gen diferan aksyon, gen aksyon, gen dinamik an diferan. Aksan an gen dinamik aksan an, pa egzanp dinamik aksan an se lè wap pale de krechendo, dekrechendo, lè w mete mizik lan sòf eksetera men si wap tande de mizik ki ritme, ki pèkite tankou konpa wap wè depi okòmansman nèg yo kòmanse jwe nan nan menm volim nan eksetera so m pa pral etènize sou aksan men lòt aspè tou ki gen kisa ki idantifye yon rit ki fè yon rit yon rit li gen òtograf li. menm jan an tout lang, menm jan an gen petèt menm mo a ki gon diferan spèling pou òtograf, pa egzanp mwen di l, w ap wè òtograf la ekri yon jan an espanyòl, an grèk, an jèmen, eksetera, eksetera. So, pou mizik lan genyen yon rit, fè l gen yon bon espesifik òtograf. Epi, se la ke mwen te vin konprann. Ki sa konpaye se apati de òtograf la. Se diskisyon sa a ki te toujou egziste nan sosyete a. Jan ke m deja mansyone, fò m ta va fè yon seri de ti live, petèt ki san aksan ye, ki san òtograf ye.

itilize e òtograf men nèg lan. Michel Guégot, pwofesè mwen, lè nan fòmasyon mwen, li itilize li itilize òtograf men nèg lan. Se men nèg lan ki pral vin fè konpa tankou m esplike nan liv la, se yon rekonfigirasyon de konsouplèt ki nan men nèg lan. Pwofesè Lamar itilize ekriti òtograf Meren nan. Lè m nan Caribbean Six Set, mwen wè Gaggy gen l. Gen lòt mizisyen ki pa gen l. Bon, mwen menm, gen mizisyen ki pi gran pase m, oubyen yo konnen l, oubyen yo pa janm pote atansyon avè l, bòt mwen menm, mwen vle. pase l baton an a nouvèl jenerasyon an pwoblèm nan gen de mizisyen ki pral tankou m ekri liv la yo pran pòz yo pa konprann li epi y ap eseye goumen avè m men se paske se mwen menm ki di l kòm ayisyen si son etranje ki di l yo t ap aksepte l e se la toujou vin gon pwoblèm nan kilti la a tankou yo mete ansanm avè m pou yo di non nou gen òtograf pa nou. nan mizik la ok epi alò banm eseye mete sa sou screen nan banm share screen avè nou ayayay bòt mwen nan solèy m pral goumen se nan menm kwen tchipèt la li ye si nou achte liv nan nap wè kwen tchipèt la etc so kòm mwen pap fè sa kout mwen nan lari gon pakèt bwi etc men m gen yo tout sou screen nan m ta ka montre nou kwen tchipèt diferans kwen tchipèt e franse a, e kwen suplè ke oksid janti te vle mete ki pou fè pati de òtograf mizik pa nou. E te amèn ki yon ti jan pou franse yo te vle yon lòt bagay. So, kounye la, men menm jan m toujou di. Ah, nan tout research method, nan tout research endeavor, se syans oubyen se matematik ki pou ba l dènye mo a. Menm jan an, diskisyon sa a, se syans mizik lan ki pral oblije ba l dènye mo a. Bon, si yon moun avèg, Li pa ka di anyen. Lè m di avèg la, se nèg ki pa konn li mizik yo. Mwen menm, se pa ke m konn li mizik non, men m se yon bòy, m se yon nèg wè m pote vè, m gen yon grenn je ki bon, yon grenn je ki pa bon, yo gendwa mete yon bagay devan m, yon ti jan goumen avè l, men m ap jwe l kanmenm. Si l senp, m gendwa jwe l dwen trè. Bon, so, ou konprann, sa pa vle di ke mwen menm, mwen pa pote glas. Gen nèg, ou gendwa wè menm vye Roselin la pa pote glas, e glasses. ou met yon bagay devan l l ap li l bwoup, gen yon pakèt nèg ki konsa ap di tou osi, menm ti ra konsa ou konprann, o kontrè ti ra te se li menm ki te sigjere mwen li liv e pwofesè Dofen an ki li menm tou se ladan l m aprann batay ki te gen ant Tiramen nan, so se menm jan m t ap di yè mwen menm m pa pè ba moun kredi gen anpil bagay m ap di ki baze sou sa doktè Dofen di ekriti a m te konnen l de Michel Desgrottes men. m wè pwofesè Lamar itilize l, eksetera. So, yon nèg ki avèg p ap ka gen dènye mo nan ka sa a. So, olye ke yo mete ansanm avè m, pou yo ka di, ok, nou gen òtograf nou, men ki sa konpa a, li baze sou òtograf sa a, paske pou gen yon lang, fò w gen yon òtograf. So, kounye a la a,

Epi li di, O! Mouvman sa a, m te panse se Kiben yo ki te gen sa, paske gen phd Kiben, mwen montre de yon videyo kote yon Kiben k ap di ke se pandan batay de lendepandans yon pakèt esklav ale oubyen esklav de mezon tou ale o Kiba, o Zetazini, yo entwodis konsèp ritmik nou an, òtograf nou an nan mizik kibèn nan. De se fè, mizik nou an enfliyanse dirèkteman mizik kibèn nan. So, sa se te yon rankont. Kounya la, lè yo fè yon lòt rankont, Fred Dabney ki t ap jwe ragtime ki vin fè yon lòt rankont nan mizik ayisyèn nan,

espesifikman sou sa. Sa l vin fè, se nou menm ant mizisyen, mwen menm, mwen, Pwofesè Michel Degonde, esplike m ekriti a, òtograf la, m adopte l, e Pwofesè Dauphin adopte l, Gaggy adopte l, gen tandon lòt mizisyen k adopte l, ki konnen l. So, lòt mizisyen yo. pou yo ta mete tèt ansanm avèk nan kilti m pou bak mi op, ou pral wè nèg ki avèg pral eseye diskite sa. So, m pa p ka vrèman, m gen yon pakèt egzanp mwen ta mete, share screen nou mwen avè nou, tankou mwen te gen disiplin ki lod, nan liv mwen an menm mete yo, mwen gen la disiplin ki lod ke pwofesè Lama ekri sou mizik Negro Jean Baptiste, epi w ap wè Kwenchiplèt la egziste. Now, lòt mizik itilize kwintiplet la itilize notasyon an. Pa egzanp nan liv mwen an, mwen te mansyone kote ke konpozitè brezilyen an, Jobim, genyen l nan mizik li. Gen yon pakèt mizisyen genyen l nan mizik li. Pa egzanp, yon gwo mizik ke m te renmen anpil ki rele What Do.

Ok. Bon. M retire li. Ok, apre sa mwen mete l ankò. E pi misye fè mizik lan. M gen grenn patisyon sa ap ede mwen pou m esplike yon pakèt bagay. So, lè misye fè mizik lan, lè m tande mizik lan, pandan pam pam pam, pandan pam pam pam. Se menm nosyon sa a tou ki nan mizik brezilyèn nan. Tankou m toujou di, m pa vle retire afrikanis pèsonn moun. An, an, an, an, an, kentolè a nan mizik.

te fòse Pwofesè Degròt genyen l, Pwofesè Dofen genyen l, Pwofesè Laba genyen l, eksetera. E se, m ap eseye enkilke l tou a nouvèl jenerasyon pou fè ke mizik nou gen yon langaj pwòp a li menm. Menm lè Quincy Pet la egziste, menm lè l jwe, li prèske menm bagay, men li gen yon ekriti espesifik. So, mwen t ap di, pandan pan pan pan, pandan pan pan pan, lè m ap tande mizik sa a, mwen di, a! Se pa posib. Queen Choupette la vi viv nan mizik sa. Epi m rete m rete apre dèz ane epi m di bon m pap ekri l non. M gen ekri l mwen kenbe sa m ekri a. M di m pral wè kòman yo ekri l. So mwen mwen mwen jwenn patisyon sa. Epi mwen wè men Queen Choupette la nan patisyon an. Wè, kwen triplèt la nan patisyon an, nan, nan diferant mizik, ou pap wè on bar ki pase anba 5 nòt yo pou kole yo ansanm, ou ap wè yo detache nan mizik brezilyèn nan. Menm lè w al online, si w ap li, si w, si w, si w google online, ki yon egzanp yon senkopasyon, ou ka wè 5 nòt sa yo parèt. Men òtograf sa a. asosye a mizik ayisyèn nan. Mwen di oh se premye fwa m wè on etranje ekri Quintuplets la konsa. Epi kounya la m di ah non se pa posib si misye fè sa banm gade istwa misye. Mwen gade istwa misye banm retire sa ou konnen mwen nan lari gen kèk jou m pat fè bagay yo men. Pandan ke m pa t vle twò long, ti dezòd ap pase m la. Alò, lè m gade istwa misye, mwen li, mwen wè Bobby Gadwell, yon ti blan k leve Florida, epi yo di enfliyans mizikal misye se mizik karibeyen nan, spesifikman mizik ayisyèn nan. Mwen di se la misye jwenn koze sa. So.

Non sèlman mi, on rit fòl genyen aksan li, nou ta gen dwa al devlope nan otograf, al rive nan fonèm, eksetera, ke nou ta ka esplike ki sa yon fonèm ye, tou, mizik li. Alò, pi gwo pwoblèm nan ki genyen, se... Lè mizik lan parèt, lè rit lan parèt sou ou, dèfwa ou pa ka idantifye l. Men, sa k fè ou pa ka idantifye l la, se paske majorite nou menm, nou analize rit lan a jan l prezante sou nou, fenotipik li, fenotipikman. Sètadi karakteristik ki parèt la, ki obvious la. Men, fenotipik karakteristik la gen tandans enfliyanse pa anviwònman. Pa egzanp, se tankoum lè yon zen ap travèse, ki pral nan diferant vil, bay de tanm zen an rive kote l prale a, zen an gentan chanje. Se menm jan an, nan mizik lan, ekspresyon fenotipik la, varye de yon zòn an yon zòn peyi. Jan tankou moun ap di gen diferan kango, diferan konpa, konpa ting ting, konpa kèk kal. Se ekspresyon fenotipik la. Pou nou konprann yon rit, fò nou gen yon analiz, yon analiz plis jenotipik. Sa se tout. kòman m di ton predispozisyon jenetik yo anndan rit lan pou nou ka konprann pou lè pa egzanp nou gen nan pale de kwentuplèt epi gen se 2 nòt ki parèt epi gen gen 3 rès ou gen 3 silans si w pran literalman ou pap wè òtograf la byen. Paske se ekspresyon fenotipik la, se tankou yon paran ki gen 2 timoun, yon grimo, yon nwa. Moun ki parèt sou le vif la, ou byen li pa gade, ki pa konpè, ni di a, sa son kout pitit. Men, sou al analize li, fenotipik li. wap wè se yon sòt konpozan, se sak fè pou nou pa itilize tèm yo konsa san nou pa konprann yo. So, m swete m pa fè videyo a twò long, m swete mwen esplike sa m te vle esplike a, ke rit se tankou yon lang. Pa bliye, m gen 7 albòm, 203 6 50 41 65 map ka delivre w yo oubyen mail ou, map jwe premye novanm. An antiyèz. Men, sa k pi enpòtan, mwen gen 7 mil moun k ap gade sa a, m ta renmen grandi mouvan an, m ta renmen gen 7 mil moun tou k ap gade m sou YouTube. So, ale sou YouTube chanèl mwen, subscribe. M swete pwen mwen klè, m swete pa t gen twòp bri. Alò, se te Guided Listening.